Bondye beni nou mwen espere ke nou anfòm avèk Bondye jodi an nou pote dezyèm pati konsènan enpòtans de nos organes de sens sa gen anviron 3 semèn depi ke nou te bay premyè videyo an. kote ke ladan nou te pale de 2 sans, nou te pale de de la vue e nou te pale de lodora, de l'ouïe, de la vue et de l'ouïe. Jodi an nou pòte lòt ògàn de sans yo. N ap raple ke nou genyen 5 ògàn de sans. Ògàn de sans nou yo, nou te pale de 2 deja e jodi a nou vin pale de 3 lòt yo ki se. euh lodora, le gou, epi le touche. Ladan yo nap fè yon brèf rapèl ak anatomik e fizyolojik sètadi kote yo sitiye nan kò nou e ki wol yo, epi nap pale de enpòtans yo dan lamou, ki wol yo jwe dan lamou, lè n pale de lamou, Se pa sèlman lan lamou ewotik ka savwa fanm nonm men se lamou an jeneral epi nap pale de enpòtans spirityèl yo. E kòm nou di jodia nap wè 3 lòt ògàn, 3 lòt sans e 2 lòt premye yo nap raple ke n te wè yo deja nan videyo anteryè lan. Ògàn, premye ògàn ke nou ap wè jodi an se, premye sans ke nap wè jodi an se lodora. Lodora li gen pou ògàn se le ne, nen nou li sitye nan pati anteryè nan vizaj nou, nen nou, li nan pati anteryè vizaj nou, li gen yon pati ki katilajine donk ki gen katilaj sa ke nou rele zo krip krip lan. Epi pi dèyè li genyen zo ladan. Nou gen 2 twou nen ke n rele dè narin. Nen nou li pèmèt ke nou respire, oksijèn antre, li ale dan nou poumon, epi lè l ap soti, lè de lè a ap soti se gaz kabonik ki soti. E dezyèm wol ke nen nou jwe, li jwe yon wol pou nou kapab pran dè zodè. Pou n kapab pran sant. Ki wol ne nou jwe dan lamour? Dan lamour, ne nou li pèmèt nou pran des odeur. Si gen bagay nap achte, nou itilize ne nou pou n pran odeur li. Eske l pouri? Eske l fre? Eske li li li li gen bòn odè? Oubyen eske l gen movèz odè? Narin nou, nen nou pèmèt nou pran odè kò nou, avèk ou san pafen. Li pèmèt nou pran odè moun ki otou de nou tou, avèk ou san pafen. Donk nen nou, dans l'amour, li jwe wol pou l kapab pran dè zodè. e an jeneral li pèmèt e atirans antre de zètre paske e moun ki otou de nou moun ke nou abitye avèl nou ap konnen depi nou pran odè parfum sa nap di oh sa se entèl ki la e si se patenè nou nou dwe aprann a konnen odè li

Yon moun ki gen yon alitoz. Sa ke nou rele movèz alèn. Donk yon moun ki gen yon alitoz, lè w pran yon alitoz nan kò yon moun, ou pap twò renmen rete bò kote l, donk li repouse moun ki bò kote l. De menm ke gen lòt odè ki gen rapò avèk yon maladi. Gen de maladi yon moun genyen, li tèlman degaje movèz odè, sa dèfwa li repouse moun. otou de li menm. E mentnan sur le plan spirituel e nen nou ki role ke li jwe? E si nou gade nan Genèse 2 verset 7 kote ke Bondye tap kreye lòm, li tap kreye Adan, nap wè ke li fin fè yon mas enfòm, yon epi apre sa li soufle souf li nan tou nen lòm nan. Donk, nen moun nan, nen Adan, ki se te premye òm ki te kreye an, nen l te jwe wòl pou pasaj de lespri de vi. De menm, odora espirityèl yon moun dwe ouvè, yon moun dwe mande Bondye dan sè priyè pou kapab pèmèt ke odora espirityèl li, donk nen espirityèl li, kapab ouvè. Le pourquoi, pou li kapab distenge odè espirityèl ki genyen otou de li menm. Nou konn tande dè pèsòn ki bay dè temwanyaj, yo di yo pran sant lanmò bò kote yo, pa. sant paske yo gen yon moun mouri bò kote yo, men se paske gen espri de mò ki dèyè yo epi yo di w yo pran odè lanmò autour de yo menm. Gen moun tou ki si li fè yon peche epi li rete ladan donk li pa ale konfese, li ap pran odè peche autour de li menm. E konsa tou, yon moun ki avèk èd Sentespri rete dan la sanktifikasyon, moun sa a li gen nou konn tande de temwanyaj de pèsòn ki di li pran odè de de de lwil, odè di Sentespri otou de li menm. La nou t ap pale de lodora ki genyen pou ògàn le ne. Dezyèm sans ke nou pran se le gou. Le gou ki genyen pou ògàn la lang. Lang nou li sitiye andan bouch nou. Lang nou li genyen de papiy sou li. Papiy yo se ti boul ke nou genyen natirèlman oubyen nòmalman sou lang nou. Papiy sa yo nan pwent lang nou, sou kote lang nou yo pi piti, nan mitan lang nou yo lejèman pi gwo e nan fon lang lan nèt nèt nèt, gen anviwon douz papiy ki pi gwo, si yon moun ouvè bouch li nèt l ap wè yo, ki fòme yon V ke nou rele le V lengwal. Yo menm yo trè pi gwo. E, lè papiy yo menm yo la pou pèmèt nou kapte gou. epi yo pèmèt nou kapab pran la texture des aliments, à savoir, èske son manje likid, semi likid, èske son manje ki di, donk lang nou pèmèt nou jouir de tout sa yo. Lang nou jwe plizyè wol, premyèman li jwe wol pou nou kapab. pran gou manje. Nan gou, genyen 4 savè, gen amè, asid, sikre, sale, ki repati, se lè papye ki pèmèt nou pran gou sa yo. Epi, dezyèm wòl ke lang nou jwe, wòl nou jwe lang li pèmèt nou mastike. Lè nap brase manje nan bouch nou, e lang lan si nou pran tan nou pou nou ap viv la mastikasyon, nap wè kijan ke lang lan lè w kòmanse brasel yon bò, lang lan pran li voye l nan lòt bò. E twazyèm wòl ke lang nou jwe, li pèmèt ke nou pale. Nou pale, lè n ap pale, lang nou li bouje anndan bouch nou e pou l kapab pèmèt ke son byen soti. Si yon moun kenbe pwent lang li, l ap wè gen de mo li pa ka pwononse, gen de silab ke l p ap ka byen pwononse. E lang nou li pèmèt la deglutisyon, sètadi li pèmèt ke n vale. Nou fin byen brase manje an nan bouch nou, epi se lang lan ki pran l an pitit kantite pou l voye l nan. gòj nou. E umm gou gou tout enfòmasyon sa yo gou se le nerf gustatif ki pèmèt ke mesaj la rive nan sèvo nou. Mentnan ki wol lang nou jwe dans l'amour? Wol ke lang nou jwe dan lamou se la kominikasyon. Men na pral pale sitou de byen kominike. Lè pou yon moun byen kominike, em il fo ke moun sa li kapab onèt nan sa lap di an e li jantiy nan sa lap di an. Nou pale de byen kominike, n pa jis pale de kominike, men nou di byen kominike. Pou yon moun kapab byen kominike avèk yon lòt moun, il fo ke li onèt, Il fo ke li janti nan sa ke li ap di an. Kominike se pale de sè santiman, de sè zemosyon, de sè zopinyon, tou sa. Men egalman kominike se savoir écouter. Savoir écouter se rete epi kite moun ki an fas nou an li pale. Sa se kominike ke wap kominike avèk moun sa egalman. Lè moun ap kominike, nou konnen genyen langaj vèbal e non vèbal, vèbal w ap itil, w ap atikile de mo jan ke m ap fè la, men de menm genyen langaj non vèbal ke nou moun nan li p ap atikile de mo men nanpèch li kominike avèk moun ki anfas li an, de menm e lè muet, yo menm yo kominike a lè manyè paske. ke yo fè yo yo itilize dè siy e gen dè pèsòn ki gen konesans dan la lang de bray yo konprann sa ke muè sa yo yo di an. E e pou de mèm si yon moun an fas ou li pale li di yon bagay ke ou pa konprann il fo ke ou mande l repete sa ke l di an de kwa pou kapab byen tande e si pou reyaji pou kapab Byen reyajir e nou deja konnen ke byen se an di ke 2 pèsòn pa pale an menm tan sa se kestyon d'edikasyon. Mentnan pou le gou sou le plan spirityèl. Sou le plan spirityèl lè nou gade nan Jak chapitre 3 nan Jak chapitre 3. Nou wè ke la Bibli deklare ke la langue dispose du pouvoir considérable de vie et de mort. Lang nou, li kapab tiye yon moun, de mèm ke lang nou kapab bay la vi, kapab lese la vi a une personne. Paske si w annik rete nan kreyòl nou an nou toujou di, si yon Ayisyen pran yon rad li taye l li mete l sou ou menm, konnen l ap byen pran fòm ou. La sa sinifi ke moun sa, li itilize lang li de manyè negativ, de manyè ki fè mal. Non, pawòl nou yo, avan ke nou pwononse yo, premyèman, fòk nou pran konsyans de pouvwa pawòl nou yo. Fòk nou pran konsyans de pouvwa de notre langue. Paske gen de blessure ke pawòl ou pwodigue, li pran bokou plis de tan pou l gerir, si moun sa ap geri, ke yon kou ke w ba li nan kò li. Paske lè w ba yon moun yon kou nan kò l, se jis son kò ki souffre, apre yon nonb de tan l ap geri kanmenm. Alò ke, Si se yon pawòl blesant ke ou pwononse, la li pral nan nanm moun nan, lap blese, gen de moun ki pa janm geri, gen de moun ki pran anpil ane pou li kapab geri. Lè nap pale il faut ke nou apprendre a peser nos mots. Peser nos mots, chak mo yo gen definisyon pa yo. Menm si nou pale de 2 mo ki synonyme, yo genyen definisyon ki a peu près, men pa menm. Donk il fo ke nou peze mo nou yo pou lè nou di yon pawòl, pou se pa nou menm ki konprann li yon fason epi lòt moun nan konprann li yon lòt fason, donk il fo ke nou byen kominike. Twazyèmman, avan ke nou pwononse yon pawòl, il fo ke nou reflechi. avan ke nou pale. Reflechi avan ke nou pale, paske gen de pawòl ou fin lanse l, e pa gen de pawòl. Lè w fin lanse yon pawòl, ou pa ka kouri dèyè l ankò pou w pran l. Donk pawòl ou lanse an, li gentan fè tout dega ke l ap fè yo. Il fo ke nou reflechi avan ke n pale, donk il fo ke nou pa lese nou anpòte pa nou zemosyon, epi pou se apre lè w kalm, epi w ap di mezanmi ki pawòl m te di konsa, e entèl m prezante w ekskiz wi, wi ou prezante ekskiz, ou gen dwa sensè ladan, men dega l te deja fè yo, li deja fè dega sa yo nèt. E il faut que nou definir une liste de mots interdits. Gen de pawòl ou pa pale. Paske langaj ou li, li, li, li fè w rekonèt kiyès ou ye. M toujou di etidyan m yo sa. Menm lè nou an premyè ane, il faut que lè n pale yo wè se yon moun ki nan sciences de la santé. langaj ou depi w rive yon kote w pale yo deja di an sa se entèl o sa se yon moun ki trè byen edike a sa se yon moun ki trè enpoli donk langaj nou enpòtan il fo ke nou peze mo nou yo il fo ke nou reflechi avan ke nou pale e il fo ke nou defini yn lis de mo entèdi an patikilye pou nou menm ki se dè kretyen gen de pawòl, nou pa ka nan mo grosye ankò. Paske yn fwa ke nou ne de nouvo, nou rejenere, gen de pawò, gen de mo nou pa ka pwononse yo ankò. E il faut savoir garder le silence. Gen sitiyasyon rive ladan Ou pa bezwen pale. On appelle ça de la sagesse. Il faut que nou mande Bondye pou ban nou sajès. Gen de sitiyasyon wi nou pale, men gen de lòt sitiyasyon ki vini tou nou pa bezwen pale, il faut que nou apprendre garder le silence. Twazyèm ògàn, twazyèm sans ke nou ap touche, se le touche. Ki gen pou ògàn la po. Kon, lè nou te nan kindergarten, nan primè, yo te konn di nou ke e sans, ògàn de sans touche an, se lè dwa, se la men. Men se pa la men paske lè pèsòn ki pa gen men, yo touche tou. Yo gen sans sa. Donk se la.

Depi yon moun nan sitiyasyon de tristès ou de detrèst, premye reflèks nou gen se pran moun sa e serel nan bra nou, se pran moun sa mete men w sou epol li, se pran moun sa pase men w nan do l, se pran moun sa mete tèt li sou epol ou, oubyen se pran moun sa mete tèt li sou kwis ou epi pase men w sou do l, sa se yon fason pou fè moun sa konprann ke e ou renmen l, ke ou avèk li nan sitiyasyon ke li ye a. Toujouzètil, gen de zòn ki sansib lakay yon moun, ki pi sansib lakay yon moun ke yon lòt moun, il fo ke nou fè moun ki otou de nou menm yo konnen ki pati ki sansib nan kò nou e ke nou pa aksepte moun manyen oubyen nou pa aksepte yon moun ki pa patenè nou manyen. Il fo ke nou diskite. de sa yo. Paske w gen dwa wè lakay yon moun se tèt li k sansib, epi lakay yon moun se pye l ki sansib, li pa sipòte moun manyen l. E si yon moun mete w okouran de pati nan kò l ki plis sansib, li di w pa manyen l, ou dwe respekte sa. E sur le plan spirituel, le toucher, mye ke tout lòt sans yo, le touche li fè apèl a lentimite e li mande li li li li li kreye mwens de distans paske il fok yo ase prè de yon moun pou kapab touche l e li resipwòk dè ke w touche yon moun li menm ou santi e e e e enèji an ke l pataje avèk ou an paske dè ke w touche moun nan Li menm li touche w an retou, konsyan ou enkonsyamman. Paske si m lonje men m mete l sou on moun, mwen touche moun nan, men li menm tou, li, mwen, mwen santi touche pa l lan, paske m depoze men m sou li menm. E, nou menm kretyen, lè n ap priye, nou touche Bondye, pa lafwa. Sa se un mystère. Nou touche Bondye par la foi lè nou ap lapriyè. Nou touche kè Bondye lè nap lapriyè. E de mèm ke Bondye li menm li touche nou tou. Li touche nou lè li geri nou. Li touche nou lè li vizite nou. On vizit spesyal. Li gen moun ki pral di, men il est esprit wi. Espri yo, yo tou de nou menm nou gen espri e lè Bondye li menm li vle ba w touche patikilye, li fè santi ke se li menm ki ap touche w e de menm li touche nou pou nou korije paske nou san nou konn tande anpil temwanyaj otou de nou menm Bondye li touche nou pou l geri nou, li touche nou pou li fè yon bagay de patikilye, li touche nou pou li kapab. korije nou egalman paske antan ke pitit li lap toujou ti aske nou rete sur la bonne route donk nou genyen 5 sans e chak sans sa yo yo genyen yon ògan nou te pale briyèvman de kibo yo sitiye nan kò nou ki wol ke yo jwe nan kò nou nou pale un peu de enpòtans chak sans sa yo dans dans l'amour, nan relasyon nou gen moun a moun, moun a moun, li pa oblije fanm gason. E nou pale succinctement de wol chak sans sa yo genyen dans le spirituel. E nou dwe mande Bondye pou li kapab ouvè zye spirituel nou. Ouvè zye spirityèl nou pou nou kapab wè sa kap pase otou de nou menm, sa kap pase dan le mond spirityèl. Nou dwe mande Bondye pou li kapab ouvè odora spirityèl nou poun pran odè, poun kapab distenge vye odè ki otou de nou de son odè, de lodè di Sentespri. Il fo ke nou mande Bondye ouvè zòrèy spirityèl nou. lè l pale pou nou ka tande, pou n kapab disène kan se sa vwa ou byen lè se yon lòt vwa k ap pale, sitou k ap endike nou de movèz choz pou nou pa mache nan wout sa. Il fo ke nou mande Bondye pou li kapab pran kontwol langaj nou, ba nou yon lòt langaj, yon langaj ki pa pral oblije blese moun. Paske nou ka pale, menm si se yon bagay de negatif yon moun fè, wap korije l, ou ka pale san ke ou pa blese l. E nou ap mande Bondye pou li kapab touche nou spirityèlman e sa ap fè nou di byen. Se te yon plezi pou nou te ansanm pou nouvo sijè sa, pou kontinwite sijè sa e a la pwochèn. Bondye beni nou plis.